Abòne avèm mes amours nou pap regrèt toujou ou kite yon bèl ti kòmantè yon like epi pataje video yo mèsi. E ke min yo ki antre lakay ou avèk yon nouvo video Video jodi an se kote m pral montre nou kòman pou nou fè yon bouraj sa yo rele nan bon lang pa nou an e boujoli pou gwo boujoli pou fè bouda poul e. Chak moun fè afè yo nan manyè pa yo nan fason pa yo jan yo renmen e toutotan mwen menm mwen ka jwenn diferan e fason pou m pote pou nou m panse l ap pi mye pou nou e pou mwen tou ok e avan m rive pi lwen m ap mande nou ou menm ki poko abòne sou chanèl la pou abòne pou like pou pataje videyo a.

Ok. Nou pral kòmanse ansanm avèk mwen. Ok, jan nou wè a guys, nou pral kòmanse fè bouraj la pou nou ka fòme yon bèl bouda poul. Nou konn de kisa map pale deja. Jan nap gade a, nou wè mwen pran sizo a, mwen koupe pwent chosèt la ansanm avèk li. Epi jan nou wè a la, Li vin gen ni tèt anlè a, ni tèt anba a ki vid. Paske nou pral suiv astis lan, jan nap gade a nou wè map woule l, map vire l lanvè. Donk mwen vire l lanvè se yon fason pou mwen menm pou lè m antre l kote m sipoze antre l lan, pou m al fòme bouda poul lan, pou l ka vin ban mwen l an dwat. Ann suiv ansanm avèk mwen. Ok sa se lòt grenn nan ki te l an dwat, m pral vire l lanvè ankò. Ann swiv atantivman guys. Jan nap gade ya. Ok map ranje choset mwen. Epi kounya la guys mbral antre choset la nan ponyet mwen. Poum ka jwenn fom mwen bezwen. Poum ka jwenn laje mwen bezwen. Mwen foure premye ya. Jan nap gade ya. Travay nap travay guys. Mwen foure premye a nan ponyèt mwen. Se n ap swiv mwen foure tèt chosèt la avan. Premye grenn chosèt la se konsa m antre l avan. E nou pral wè dezyèm grenn chosèt la kòman m pral fè ansanm avèk li. Nou wè kòman l vin soti nan ponyèt mwen. Swavesito! Kounye a la m pran dezyèm grenn chosèt la, m pral foure li menm tèt anba. Jan ap gade an, se yon fason pou l ka antre fasil, youn tèt anlè, youn tèt anba. Ok guys, epi pou l pa bay premye a pa bay dezyèm nan pwoblèm guys. Ann swiv, ou menm ki ta bezwen fè yon bouraj lakay ou, ou pa bezwen al achte l byen chè paske m konnen bagay pandansetan l trè fasil pou fè, ou ka fè kreyativite a lakay ou poukont ou, pandansetan ou pral achte l byen chè. Gwo boujoli sa yo toujou vann chè. Men toutotan w ka fè kreyativite a poukont ou li pi bon toujou. Nou wè la byen swa toulede grenn chosèt yo nan ponyèt mwen. Nou wè l guys? Eske nou wè l? Kounye a la m pral woule chosèt la. M pral woule l nan fason m bezwen l lan e nan gwosè m bezwen l lan. Donk li gentan fè gwosè a deja guys. Kounye a la se woule pou m woule l pou fòm mwen bezwen an pou l ban mwen l. E se nan ponyèt mwen pa bat pou l pa sòti epi fè li avèk anpil pasyans gayis. Ann swiv ansanm avèk mwen. M ap woule chosèt mwen depi sot anlè. E bat pou l pa fè douk. Ann swiv avèm. Ou menm kap gade videyo a pa bliye kite yon like kite yon bèl ti kòmantè pou dim kisa w panse de travay la e pataje chanèl la m panse nap jwenn bèl bagay toujou nou wè la m preske fin woule chosèt mwen guys nap wè nan intro a te gen anpil bri se sak fèm oblije pale nan res video a l. Tanm tap fè video a m te pale men m oblije fè doub travay paske te gen twòp bri nan video a nou wè la m preske fin reyalize boul e padon m fèk m preske fin reyalize bouraj mwen la ala chou ala cute. Ann gade ansanm avèk mwen guys. Guys, lè wap gadel wap wèl li pa fasil men son travay ki trè fasil li ye. Se motive pou motivew sèlman. Mete nan tèt ou ou pral fè yon bouraj, ou swiv videyo a epi annapre wap wè wap fèl, ou ka fèl pi byen pasem menm guys. Wap sezi wè wap wè li pi fasil ke jan w tap gade l nan videyo a. Se jis fokis pou fokis sèlman guys. Nou wè l? Nou wè l? M retire l nan ponyèt mwen nou wè kòman map fè l la map travay li nou wè. Nou wè kòman bone map e chosèt map sòti byen padon paske mwen ti jan ap manmòte m tèlman sou presyon paske m bò kote m rete a tèlman gen bri m tèlman ap fè prese pou moun ta gentan ouvri radyo pou son copyright pa antre nan videyo a anfen m oblije m ap pale avèk presyon guys. Nou wè l guys? Eske nou wè? Gade kòman ti bone a. M ap plede di bone. Ki zen sa? Genlè, genlè, genlè chanèl la anvi m fè yon videyo de bone ki fè l pa ka kite m di sa m ap di an. Nou gade byen guys. Gade byen guys. Ou wè la? Bouraj la deja fin bon wi. Eske nou wè guys. Video a te stop pou kont li guys m pa konn sak pase avèk telefòn nan ann kontinye gade travay la guys kounya la kisa m pral bezwen m ap bezwen yon fil avèk yon egwi pou m fini travay la guys travay la deja fini pa rete anpil bagay se sak pi fasil lan ki rete la depi w fin fè bouraj ou kounya la. se final la ok depi ou konn koud ou pa ka pa bon menm si ou pa konn koud wap ka fin fè ti travay sa li trè trè trè fasil ann swiv guys ann swiv ann swiv ann swiv la travay la fini li mande poul koud sak fè fòk li koud se paske gen yon pwent ki rete ki pa koud lòt ap vire l lan e Kounye a la, fò nou adapte ti mòso ki rete a ansanm avèk kò bouraj la. Ann swiv sa m pral fè a guys. Jan ap gade a guys, ann swiv, ann swiv, ann swiv. Ou menm ki renmen travay la, ou konn ou konn djòb ou deja yon sèl fason w ka sipòte m, se kite yon like avèk yon kòmantè pou mwen. Ja guys. Nou wè bagay la? Men fil avèk egwi m. Jan nap gade a. M oblije retire son an m pa gen le chwa guys. Nou wè l? Depi w fin koud, ou menm ki ta renmen fè yon Bouraj konsa, se gade video a jiska la fen, pa gen le chwa ke fin gade video a. Nou wè jan m gentan fin koud bone m? Kèt, m la m ap plede di bone. Nou wè guys, nou wè koman m reyalize yon bouraj trè fasil? Trè fasil trè fasil Ou menm ki te renmen video a pa bliye bay yon like Etire kòw la Moira Sa se pitit fim Ou menm ki te renmen travay la pa bliye kite yon like kite yon kòmantè mèsi Mwen swete nap wè nan yon lòt video Mwen reyalize yon ti bone trè fasil trè cute pou nou Bye bye guys.